Sa ka Talè map vini map fon video Machin relèv la vini deja Kibò Jan yo dim gen blokis anba a la sou delma a Mwen talè Yo video sa mpa ka pa fèl menn Gon seri bagay map swiv E gon seri bagay mwen wè pral rive Ki ka rive Mpa ka pa fè video sa Imajine ou Mpa nan detachman non Imajine ou sou detache avèk yon depite, yon senatè, youn nan malpwòpte anba yo nan palman yo. Nèg la pa ap may si l pral wè gang ni, li pa ap may si l pral negosye ak gang ni, pou l mennen w pou w ale tou, e ki sa w ye polisye. Nèg la pa ap may pou l oze, pou l ap ba w kòb kòm si w konprann oubyen l ap ofri w èske w ka al pote sa bay tèl gang pou li. Mwen menm m pa nan detachman mwen, pa gen nèg ki t ap ka fè m kaka sa. Men m konnen plizyè polisye ki dakò. pou nèg ap itilize yo konsa Yow Haiti yon peyi jwèt Se sèl peyi m pa ka konprann tou menm Dosye antre dosye Bon videyo sa m chwazi fè l Kòm se yon peyi to ou ta m ap bay vag paske madanm mwen ansent li gen 2 mwa Jodi a konbyen Jodi a 6 6 septanm Jodi a 6 septanm Se yon peyi lojikman an 2021 yo pa ta sipoze pran m ladan l Si yo pa touye mwen, a m pap kite yo touye m tou. Imajine yon peyi dosye antre dosye. Ou gen dwa fin mawon nèg la, pandan nèg la penitansye, zam ou pran nan men nèg la l gentan nan lari. Jistis peyi an pa fyab. Imajine ou gen kote yo rele pakè a, avan menm nèg la rive pakè, zam ou te gen nan men nan gentan nan men yon lòt delenkan nan lari ap fonksyone. Ou pa konn kòman l fè rive. Gen sa yo rele ministè enteryè a. Tout moun gen badj ministè MIK sa sa. E youn nan ministè fè plis dezòd nan peyi a. Kòm ou konprann ONI ta arete yon nèg e rete ou rete ou resevwa apèl ki soti depi. nan ligne la présidence nou pa byen di kiyès non yo diw lagel e ou jwenn nèg la nenpòt 7 zam nan machin li tout moun konn sak te pase bò tou 2004 la bagay sa te rive pou sa mwen t pral rive nan peyi sa yon bagay jwèt e t pap fasil menn 2021 kap vin la pap dous. Li pap dous. Li pap dous menm. Paske nou wè, dosye mèt Dorval la lantre dosye Sisi a Sebastien. Dosye Sisi Sebastien antre dosye Petro Karibe. Wè dosye mèt Dorval la, ou nèk e veye bou do, pou e pa ou lòt do, pou e pa ou ki a lantre dosye sa. Imagine ou leta kontribye tout sans. Wè dosye kidnapin nan, son dosye ki pral monte pi ou. E lè sa tout sektè ap viktim ladan. Paske dènyèman la mwen aprann yo sezi plizyè bwat inifòm lapolis nan èpòt la pa yon moun ki janm jwenn mèt yo. E se pa lapolis ki fè kòmand nan. Ay do to ou ta wèl tande yo akize lapolis nan kidnapin ki pa menm vrè polisye vre. E wou kòmandman pa menm sòti yon nòt pou l chache konn kiyès ki. Bon nèg sa yo ki vòlè yo menm nan wo kòmandman lapolis yo ki vòlè menm paske m konnen yo pral dèyè koupe boudam wi aprè video sa men son ekip vòlè ki nan wo kòmandman pi fò gang pi fò nan vòlè yo pa menm chache konn mèt inifòm sa yo kote yo jwenn yo adou son seri de inifòm to ou ta w pral tande yo pral akize yo pral di lapolis nan kidnape nou pèdèsetan epa vre menm la se nou gen kèt. nan nou ki pa bon vre eseye chanje sistèm yo nèt nou konnen yo pa peye nou vre men pa al fè sak pa bon depi nou te chwazi fè djòb sa nou konnen son djòb e kouwè la kwa wouj li ye yo pa peye kontante nou a sa nou genyen tankou wè bagay jenèf sa yo fòme ya sa lè map byen gade son la pèpèpè. Leta, leta yon vye leta nou gen. Bon, kòm etan donè nèg sa yo, leta fè yo mal tou, pil bandi sa yo. Ay nèg sa yo son ekip viktim de leta yo ye tou. Paske imajine ou, leta pa menm mete yon mikwo kredi. Paske pi fò nèg k ap fè bandi nan kapital lan la. Pi fò son seri de nèg ki soti Jeremi. Si nèg sa yo leta te bay yon mikwo kredi. Nèg sa ta prete yo, plante yo, fon ekip bagay papa, a ti kredi sa yo ba yo a. Leta pa itil moun anyen mwen, leta malpwòpte. Men wout matisan ki nan antre 2 a la kraze, e se la nèg yo te konn ap pede kidnape moun. MTBT se pa yon mal ranje l. E pou yo kidnape moun nan, fò machin nan ralanti, e machin nan pa ka sote chòk sa yo. A e di leta pa ka ranje wout sa. Nèg yo fè sa yo vle. Imajine w, Pou sa mwen k pral rive la e rèl. Ou wè pil gwo zam nèg yo genyen yo, tout moun konn kiyès k ap founi yo. Se yon seri de dwàn k ap founi yo. E wo kòmandman lapolis lan tou peche nan zam ou wè pi fò bandi genyen yo. Yo pa janm fè demand yon bon bato pou gad kot. Paske pi fò zam sa yo ou wè nèg yo genyen yo e pa lanmè a yo pase. E sou lanmè a yo genyen yo. Sèl sa m konnen nan jou yo la bagay yo pral pi mal. Menm la Sendomeng moun pap ka travèse. Paske to ou ta, mwen menm m ta prezidan Dominiken an, m tap moute mi, m tap moute fontyè m pou nou pa travèse. Kòm m ap fè plan m pou m ale mwen menm. M pap rete. Kòm videyo sa, gon lòt videyo m fè m gen pou m pibliye tou de. Si nèg yo touye m mwen m ap kite l nan men yon big patnè m pou pibliye l nan do m. De tout manyè mesye m pap ba nou manti, nou mechan anpil, nou fè pèp lan anpil mal. Sitou pou nan enstitisyon mi a. Nèg sa yo, nan wo kòmandman lapolis la, nèg sa yo gon 5 milyon goud yo manje chak ane pou sèvis de ransèyman. Yo manje la avèk nèg nan leta yo, wo kòmandman lapolis la. Pi fò gen ti gwoup gang yo anlè a, nan lapolis la. E pa gen ank di m nèg sa yo pa fè m eskòte gang deja. A yo gendwa ap travay la, nèg la rele w li di w o wi al pran machin sa tèl kote, al pran l nan pino, al lage l tèl kote, ou pa konn sa k anndan machin nan. Ou pa konn si e pa zam ilegal l ap fè w transpòte, ou pa konn sa l ap fè w pòte. Antouka, yon polisye, sèl sa m ka di nou mesye, anpil pridans. Paske, yo pral tonbe. Wè nan bagay Fantom 509 sa, nou ka remake sa k ap rive la. Wè to ou ta la, yo pral fout nou dosye nou pa merite. Paske yo wè mouvan Fantom 509 la se yon bon mouvan li ye. Yo wè l ap bon pou nou tout. Yo pral fout nou dosye nou pa merite. Yo pral trete nou de moun nou pa ye. Hum! Mwen menm m pap ba nou manti, ti mesye k ka fè mouvan Fantom 509 yo, anpil pridans nan lari a. E pa rejwenn pa ta rejwenn nou non. Men m pap ka antre nan mouvman an mesye. Paske yo pral ba nou gwo zak pote. Mwen menm sèl sa m ka di 2021 k ap vin la on nèg pi pridans paske kidnapin nan pral plis tout sektè ap frape legliz pa janm di anyen legliz pral frape tout sektè pral frape paske pou sa m wè mwen menm pou sa m ap gade nan peyi a tout moun ap viktim bandi pral gen plis zam yo pral gen plis kòb yo pral goumen plis Gen matisan sa, gen 400 mawozo sa, spesyalman matisan sa. Hum. Pou sa mwen kap vin nan erel. Map vini baz. Ou pa waz machin elèv la gen tan deyò a. Map fin fè video sa baz. Map vini frem. Tann mwen Mike monchè. Sèl sa m ka di, on polisye pa al riske. On nèg wal riske, se ou kap wèl. Paske chak moun nan leta gen ti gwoup gang yo. E si nal riske tou, nou ta tchwe on gang. Yap akize nou son inosan. Dayè nou wè, moun ki di yo keskonsab dwa kisa sa yo, yo pa pou nou. E nou wè enspeksyon jeneral li menm. Nou ka remake kote yo ye a. Yo pa anm manyen yo, e se nou yap manyen. E enspeksyon jeneral pa vle wè nou. E dayè nan la polis la gon bagay ki ap fèt la tout moun pa konnen. Gen 2 gwoup nan wo komandman. Gwoup ansyen militè, gwoup kisa sa kap apeze ajan yo an la. E pi, yap fè djèl anlè a. epi se ajan yo k ap peye l. Nèg la pa p pè voye w labatwa kote l ap echwe yon operasyon pou l te ka satisfè dyèl li ant ansyen militè epi nèg ki fè sant akademi. Bagay sa tout moun konnen se yon bagay ki te gentan la kèt tan. Gwo ekip dosye moun pa janm pale de yo. Tout moun bliye yo. Nou janm tande yo pale de Anèl Jozèf ki nan prizon an? Wè, sonje m ap di nou sa. Ou wè kou Anel ta deside pale, oubyen yo fout Nonpiki anndan prizon yo tiye l, oubyen yo kase prizon yo lage l, pou l te ka sove pou y al fizye l deyò. Sè zanm kounye a 2021 rive 2022 pa yon ane k ap dous pou Ayiti. Ou wè Anel Belize, yo pral dèyè lage l lavèy eleksyon, e pou misye bat pou yo pa tiye l. Nou pa konn sa k te. Nou la pou nou jwenn yon ti lapè jis lè eleksyon pwòch. Paske nèg yo pral dèyè fè kapital politik yo. Mwen map priye Bondye pou m gentan ale kite peyi an. Ay madanm mwen ansent 2 mwa m pap vin mouri pou lapatri baz. Paske mwen tout bagay yo an pwòch. Gen bagay si m pale yo la m ka mouri. Men yo pa ka tiye m tou non mwen menm paske map fann tout koko yo a bal mwen. Bagay m pa pè yo. Men m pridan. Humm wè 2021 kap vin la tou e tout sektè nèt ki pral frape wè jounalis visye sa kap vann mikwo anpil nan yo pral mouri bandi ap touye yo paske klan sa pral di sa e pou klan sa li byen e ak klan sa byen ap touye yo dayè nou ka wè ayiti yon peyi ki tèlman dosye kouvri dosye nou janm tande yo pale nou de dosye sisi sebasyen Dosye mèt Dorval la, nou pa dwe Bon, m yon lòt dosye ankò. Nèg yo te vin pile zam lakay li a. Abi, abi lakou, ki sa sa? Nou janm tande pale de bagay sa? De abi ga, abi Gaëlle lakou? Nou janm On moun bat pou pa viktim. Paske pou sa mwen kap vin la m pa gen bagay m pa ka di nan videyo a. On moun bat pou pa viktim. Paske Ayiti make san. Ayiti make san. Sitou pou nèg ilegal yo. Menm lòske se leta k fè yo konsa tou. Paske yo pa ankadre yo. Men Ayiti make san. Bondye ap gentan retire m nan bagay sa men. M ap priye Bondye men. Paske pou sa mwen k ap vin nan peyi sa. Pa gen anyen ki ka epanye l ke Bondye. M konnen apre videyo sa yo pral dèyè tuye m. Men m pap ba yo espas tou. E yo konnen m pa pè yo tou. Men ou konnen, pa gen moun ki imòtèl. De tout manyè, anpil moun pridans. Paske lapè sa mwen bandi sa yo fè a, e pa bon lapè. Mwen men nan domèn sekirite m ye, gen bagay m konnen. E pa bon lapè. 2021 sa make san. Paske e lavè eleksyon pral pwòch. Gen anpil moun ki pral mouri. Gang pral re goumen a gang ankò. Hum! Yow sa byen fèm mal menn. Nèg yo desann yon lajan sou fòm, sou la refòm. Nèg yo sou kou menn. De tout manyè leta, peyi w nan men w, fè sa w vle. Bann kalanbè, al nan gyèt manman nou.